Bondye se entèlijans siprèm lan, li se sous konesans lan. Konsa, nou pa ka redui ni Jezi, ni enstitisyon sa ke l te edifye a ki se Legliz, a kèk erè moun ap fè, keseswa erè doktrinal, gramatikal, administrativ, ministeryèl, elatriye. Dayè, nan tout enstitisyon gen moun ki fè erè, ke l se erè ki di a yon neglijans entelektyèl,

Lè yo korije w, ou sipoze sispann, sinon li pa erè, ou just pa vin pou lapè. Lòt pwoblèm ki genyen, Bib la di lakonesans anfle. Gen moun, lè yo konnen tèl bagay se erè, mank sajès konn fè, lè yon lòt komèt erè sa a, yo ouvè kò yo, yo blaze, yo iwonize oubyen rabese moun nan. Nou di w tou sa, se paske nou pral soulinye kèk erè moun konn fè nan legliz. Lè w jwenn ka sa yo, swa nan predikasyon, swa nan dirije kil, nan ansènyeman, nan priyè, nan evanjelizasyon ou nan kèlkeswa lòt domèn ministeryèl, sa pa vle di ke moun nan pa gen Sentespri, menm si l ka sa vrèman. Men, egzamine sa l ap di a pou edifye nan esans mesaj la. Pa kite sa twouble w. Fè prèv de sajès. Dayè, lè te konn gen dezòd nan legliz, pa egzanp, nan jan moun te konn pale langaj nan legliz Korent, Pòl pa t voye yo anlè pou l pa atrap yo, ni l pa t di yo gen dyab, men l te montre yo ki pi bon fason pou sa fèt. Wi, l ap bon nèt lè avèk anpil respè ak dousè ou ede moun korije erè sa yo. Se konsa, nou vin ede yo avèk yon seri videyo ki rele Erè nan legliz. Nan premyè edisyon Erè nan Legliz sa, nou pral senarize ansèyman pou ou avèk Mèt Sime ki vin predikatè nan legliz pandan li apèn gen dezan depi li vin jwenn Jezi. Men kòm li pa jwenn moun pou ede l, l ap voye monte. Premye kategori erè mwen soulinye moun konn fè nan legliz se mansonj sou Bib.
Mes sè dan le Senyè Bondye beni nou. Amen! Alò, avan menm mwen pase avèk predikatè Sime pou preche, franchman fòm di nou, m santi ke ti ofrann nou sot bay la la, franchman li pa fè kè m kontan menm. Alò m santi pèp la nou vin peng, nou chich menm ak Bondye. Alò si se raze ak fè sa, vo mye ke n al travay oubyen n al etidye paske labib di sa wi, ede l la ede w. Wi Bondye di sa nan pawòl li, Aide-toi, le ciel t'aidera. Men yon gwo mansonj. Aide toi le ciel t'aidera se yon fraz ki kòmanse itilize a partir du xvyèm syèkl aprè Jezikri, alòske Bib la fin ekri depi nan premye syèkl. Se yon ekspresyon ki popilarize par Jean de la Fontaine nan dizwityèm fab liv 6 premye rekèy fab li a, e fab sa pote non Le charretier embourbé, ki rakonte istwa yon chartye, sa vle di yon nonm ki t'ap kondui yon charèt, ki se yon veyikil a de wou ke yo te itilize pou pote chay. E veyikil oubyen cha sa te anboube, sa vle di li te pran nan labou. Daprè fab la, misye priye epi gen yon vwa ki vin di l tout sa pou l fè. E lè l fin sove, vwa a ajoute maksim sa, Aide-toi, le ciel t'aidera. Donk nou konprann vre, ide yo te anplwaye li se te pou moun konnen se pa plede priye san fè anyen ankò, fòk ou etidye tou, fè efò pa w, travay di, itilize talan ak don Bondye ba ou. Sa yo konfòm ak ansèyman Bib la. Sepandan, Dye otosifizan. Li pa machande èd lèzòm. Nonplis, Bib pa oze mande pou pèsonn ede Bondye. Nan souverènte l, nan omnipotans li, li gen bagay li fè an granmoun. Li pa bezwen menm volonte nou. Dotanplis ke, akoz lib arbit nou genyen, sa vle di, nan kapasite nou gen pou n chwazi byen ak mal, nou ka rive chwazi mal la. Lè sa a, Bondye pap kosyone sa pou ou. Alevwa pou l ta ede w ladan. Ann sispann repete Bib di Aide-toi le ciel t'aidera, sa pa nan Bib. Pa gen yon vèsè nan Bib la ki di sa.
Wi, mezanmi, frè e sè, ofrann n ap ofri avèk Letènèl la dwe yon ofrann santi bon, alegzanp twa wa maj yo, Mèlkyò, Gaspa e Baltaza. Nou te wè ki kalite ofrann yo te pote bay Jezi. Se te lò, lansan ak lami. Pwoblèm, Gen yon tradisyon ki fè nou aksepte san reflechi ke maj ki te pote kado pou Jezi bebe a se te twa yo te ye, e yo menm kreye non ba yo, jan sèvitè a sot di l la, Mèlkyò, Gaspar, Baltazar. Nan Bib li segon an, nan Matye 2 vèsè 1, li di,

Korije erè sa souple. Mentenan, dezyèm kategori erè moun legliz fè se yon seri masak tèks Bib la.
Bondye beni nou. Nou pase avè w predikatè sa. Mes chers amis, pou m di nou byen, m pa anvi fè etid lan ankò non. Legliz bò isi a, jou dimanch chaje. Pa gen kote pou moun pike epeng, se kòmsi se gwo kanntè k ap sot Kenskòf chaje, kabrit tout anlè, mare tout sou kote, epi y ap gringole desann mòn Karate. Men, jou lasemèn yo, Li mèt gen gen etid, gen vèy de nwi. Nenpòt sa k gen nan legliz la, ou ou pa wè moun. Legliz la tou tou tounen sa savann dezole. N ap chèche lajan nou nou nou nou okipe. Mwen menm sèl bagay m konnen la la la labib di nou e se la benediksyon de letènèl ki sanrichi. Koute Mèt Time, Si ou di se la benediksyon de Letènèl ki sanrichi, sa vle di se benediksyon an k'ap anrichi tèt li ankò oubyen k'ap fè tèt li rich. Konsa Bib pa t'ap janm di ki sanrichi. Ann gade ki sa Pwovèb 10 vèsè 22 di tout bon vre, Se la benediksyon de Letènèl ki anrichi e il ne la fè suivre d'oken chagren. Sa vle di, se benediksyon Letènèl ki fè moun rich. Souple, vin repete sa ki bon an anpil pou memwa w kapab kapte l. Se la benediksyon de Letènèl ki anrichi.
Epi m tap bliye ui avanm komanse etid la lap fin ta sè jonatas avèk sè lavila bon m te pale a mari yo m yo yo pap ka rete yo yo pral lwen epi bon zòn nou nou menm zòn nou pral pa se yo zòn ki trè souvan m tande bri bri kidnaping la kanpe poum voye poum poum beni nou m voye nou ale.

Sepandan, lè se benediksyon w ap bay, se yon souwè ke w fè. Ò, mòd ki eksprime souwè a se sibjonktif ki fòme avèk ke, donk m konprann si w ap beni yon moun ak tèks la, ou p ap di E lapè de Dye, ki sipas tout entèlijans, men w ap di Ke lapè de Dye ki sipas tout entèlijans. Men kounye a, kòm se ak sibjonktif ou annafè, ou pa ka di gardera, ou oblije di garde.

Li akòde an jan e an nonb avèk antesedan li ki se, arb. Or, pa bliye yon pwonon la pou ranplase yon non ki gen tan site pou evite repetisyon. Donk, lè kè l la gen tan jwe wòl sa deja. Konsa, li inakseptab pou boure pwonon relatif ke nan kò l ankò, ki vin de two e a jwa masakre zòrèy. An definitiv, bon fòmilasyon fraz la, se jan ou wè sa nan bib segond an, Nan 2 Korentyen 10 la, Kar les zam avèk lèkèl nou konbaton ne son pa charnèl, men èl son pwisant pa la vèti de Dye pou ranvèse lè fòterès.
Epi dayè bon pi ni kretyen bò bò isi a mete manchèt lakay yo avèk zam afe pou defann tèt nou m tande pou nou defann tèt pou n pou n touye moun nou tèlman chanèl nou nou nou redwi Bondye nèt. Dayè m e e bon ale ale sou YouTube tape Roldy Telasco al chèche video ki di eske kretyen kap kap kap ka pote zam. Dayè m konnen labib di ki frap pa lepe perira pa le mèm pe.
Oupss! Ou ka trouve sa funny, men preske tout kote an Ayiti nou tande moun kap di perira pa le mèm pe. Bon, an n dakò, lalètre P, se yon lètre. Ou pa ka frape moun ak li, opwen ke ou menm pou ta vi n frape oubyen peri an retou par ce meme P. Sa vrèman funny. Answit, se nan sèn arestasyon Jezi a, kote Pyè te rale epe e koupe zòrèy Malkus la, Kris te di Pyè nan Matye 26, 52 a,

Mentenan, annou gade twazyèm kategori erè moun konn fè legliz, se mo ki mal pwononse.
Jodi a, nou pral fè etid la sou la demonstraksyon de pwisans.

Wap bay twòp distraksyon. Ann di pito sa ki bon an, demonstrasyon. Di avè m, demonstrasyon.
Jan Pastè Roldy T. L. Askew di l la, pou yo viv demonstrasyon puisans nan nou, nou kretyen yo, nou pa dwe sispann ranse. Frè Banane se ranpli. Kretyen yo pa dwe sispann ranpli. Ranpli ak Sentespri. Banane tèlman pèdi sou WhatsApp, menm fuse ou sote.

Mo sa a se yon mo yo pran oubyen anpwente dirèkteman nan lang angle, menm jan ak anpil lòt tankou pa egzanp challenge, coach, best seller, remake. Yo rele sa anglisism. E pou mo n ap pale a, li fòme ak vèb angle to feed ki vle di mourir epi back ki siyifi retour. Donk Yon fidbak se ta yon alimantasyon an retou oubyen yon nitrisyon an retou. Pi bon tèm pou n ta itilize an franse a se ta retwoaksyon oubyen reyaksyon. Konsa, èske nou ka ede m repete fidbak? Di avè m, fidbak.
Sa fè m sonje Labib ap pale de pwofèt Eli ki te bay yon demonstrasyon dife sou Mòn Kamèl devan lè pwofèt Baal. E sa fè m santi nou menm kretyen, nou bezwen an dife. Menm jan kantik la di, Embrase nou, Senyè, d'une envincible ardeur.
Gen yon vèb ke nou tout abitye ak li ki se anbrase, avèk 2 s. Li vle di beze, anlase, sere. Fòk nou diferansye li ak anbraze ki gen yon sèl s e ki vle di anflame, atize, ensandye. Donk se 2 mo ki paronim, sa vle di yo sanble o pwen ke yo prèske gen menm pwononsyasyon.

Metenan, n ap kontinye ak lòt tip derè moun legliz konn fè. Se yon seri mo ki mal itilize.
Pale de mwen sèvitè! Legliz la twò frèt! Se sa wi sè Noa. Jodi a, m wè legliz la se tankou yon mòg. Yon frizè kreyòl. Nou bezwen yon onksyon dife pou yon demonstrasyon de pwisans. Ou mèt te legliz, depi ou pa gen demonstrasyon pwisans la, ou pa levanjil. Levanjil,
Mo levanjil la se yon mo konpoze ak de tèm grèk, e, ki vle di bon, epi angelion ki vle di mesaj oubyen nouvèl. Donk e angelion an grèk ki bay evanjil an fransè vle di yon bon mesaj oubyen yon bòn nouvèl. Èske yon moun ka yon mesaj? Non. Non plis yon moun pa ka yon nouvèl. Konsa, pa gen moun ki levanjil. Pakontre, tout moun ki kwè epi ki aksepte mesaj levanjil la, se kretyen. Nòmalman tout kretyen se evanjelizatè. Sa vle di, moun k ap evanjelize. E nan mitan kretyen yo gen evanjelis, sa vle di moun ki gen don an menm pou evanjelize. Men pa gen okenn kretyen ki levanjil. Anfen, ann sispann di tèl moun se levanjil.
Men ti me, yè swa m fè yon revelasyon, mon dyab ap kouri dèyè m, epi m wè yon dife sot nan men m pou boule l wi. Sè Nora, ou di ou fè yon revelasyon, pèmèt mwen ede w yon ti moman. Anpil moun pa ka fè diferans ant revelasyon, vizyon, sonj, rèv. Mo revelasyon an grèk se apokalupsis ki konpoze ak apo ki vle di de epi kalouma ki vle di vwal. Donk revelasyon se anlèvman yon vwal oubyen devwalman. Lè yo fè w konnen sa w pa t konnen, se yon revelasyon yo ba w. Konsa, Bondye ka bay moun revelasyon, dyab ka bay moun revelasyon, moun ka bay moun revelasyon, yon pwofesè k ap enstwi yon elèv oubyen k ap enstwi kèk elèv, donk k ap fè yo konnen sa yo pa t konnen, se revelasyon l ap ba yo. Chak fwa yon èt kèlkonk fè yon moun konnen sa li pa t konnen, se yon revelasyon li bay moun sa a. Pou Bondye li menm, li revele tèt li atravè lanati, listwa, la konsyans de lòm, la Bib, Jezi, pwofèt yo, sonj yo, vizyon yo, elatriye. Enben, moun ka resevwa revelasyon atravè vizyon avèk sonj. Vizyon se sa ou jwenn jeneralman nan je klè, men sonj se sa ou viv nan dòmi. Sofke, se pa tout sa ou wè nan sonj ni vizyon

Sè ke ou pa ka di ou fè revelasyon, paske se pa ou ki bay li, men ou resevwa yon revelasyon, sa vle di yo wete yon vwal pou ou, yo fè ou konnen sa ou pa t konnen.
Temwanyaj la pa te ko fini non mèt Sime. Aprè m fin fè sonj sa a, maten m leve nan kabann, baryè m pran frape. Yo pote ti niyès mwen an ban m tou pèdi konesans, li pa te ka pale. Lè m sonje sa m te wè nan sonj la, m deklannche yon priyè, epi m depoze men m avèk le san de Jezi. La pou la a wi, ti pitit la libere, li pale, li enganm, l ale lekòl wi. Amen!
Mezanmi, ki mannyaj sa? Leve men nou pou nou di avè m. Viv jezi viv lanyo imole viv lakwa imole
amen amen. What?
Men yon lòt erè moun fè nan legliz. Imole yon ètre se tiye li an sakrifis pou yon dye oubyen pou yon divinite. Sa fè se sèlman èt vivan yo ka imole, se moun ak bèt. Konsa, si sakrifis bèt Ansyen Testaman yo pa t efikas pou wete peche, men sèlman pou kouvri peche, enben Jezi vin kòm Lagno de Dye ki ote le peche di mond. Li ofri tèt li an sakrifis pou sove nou. Se rezon sa a ki fè Apokalips 5, 12, Apokalips 13, 8 pale de Jezi kòm Lagno ki a ete imole. Ofinal, si se èt vivan, bèt ak moun yo ka imole, paske imole vle di touye kòm sakrifis pou yon dye, enben nou pa ka di viv lakwa imole. Ou konprann?
Ya. Wi, jan m te di nou an byeneme, donk gen de nivo ou vle Bondye pase avè w ou menm tou ou dwe pase nan yon lòt nivo, yon nivo ki pi wo ke jan w te ye avan. Li kesyon pou nou sispann fè yon seri de ti priyè, ti priyè dòmi nan je. Epi yon seri de priyè a repetisyon ap di Notre Pè ki è to sye, ke ton non swa sangtifye. Humm.
Nan Matye 6, nou jwenn yon modèl lapriyè Jezi te kite, se le Notre Père, an laten Pater Noster. Priye se pale, Priye yon èt se pale avèk èt sa, se yon veritab dyalòg. Konsa, lè w ap priye, se pa pale w ap pale de moun w ap dyaloge ak li a, men se avèk li w adrese w menm. An franse, si m ap pale de yon moun, mwen itilize twazyèm pèsòn di sengilye ki se il oubyen elle. Men si m ap pale ak yon moun, mwen itilize dezyèm pèsòn nan ki se tu. Or, prèske tout vèb k ap konjige nan dezyèm pèsòn sengilye a, yo pran tèminezon s, sètèn fwa ix, men twazyèm pèsòn sengilye a pran t oubyen anyen. Nan tèks nou an ki di Notre Père qui est aux cieux, se yon priyè, se yon moun k ap pale ak Bondye, se yon dyalòg donk gen yon tu oubyen yon twa souzantandi. Se kòm si ou ta di, Notre Père tu es aux cieux, oubyen Notre Père toi qui es aux cieux. E kòm se dezyèm pèsòn, vèb la ap pran tèminezon es, e non pa te. Konsa, lè m ap fè lyezon, mwen pa ka di Notre Père qui est aux cieux, men m ap di pito Notre Père qui est aux cieux. Di avè m, Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Trè byen.
Oh, mes chers amis, pandan m ap fè etid la, m remake prezans Bòs Boaz avèk nou. Bòs Boaz nou kontan wè e mezanmi se pa se pa dat non map prezante Bòs Boaz levanjil Bòs Boaz jodia m swete w vin vin kretyen menm jan avèk nou.
Mètsi me eskize m wi gen yon bagay m pa fin renmen lè nou di m si m pa kretyen se kisa m ye yon bèt mwen ye?
Op la! Ekskize m Bòs Bowaz. Jeneralman, se moun ki pa kretyen efektivman ki gen langaj sa a, donk m konprann ou. Premye kote nou jwenn yo itilize mo kretyen an, se nan Acte 11 vèsè 26, kote nan vil Antyòch de Siri, yo te rele disip yo oubyen patizan Kris yo kretyen. Konsa nou konprann, se moun ki kwè nan Kris, k ap pratike ansèyman Kris, donk ki se disip Kris, se yo ki kretyen. Menm jan moun ki pataje ide Vòltè oubyen moun ki se patizan Vòltè, yo rele yo vòlteryen, konsa tou disip Kris yo, yo rele yo kretyen. Wi, tout moun se moun. Tout moun se kreyati Bondye, men se sèlman moun k ap viv tankou Kris e Kris ap viv nan yo ki se kretyen. Donk, si w pa resevwa Jezi kòm Sovè ak Senyè, ou se kreyati Bondye, ou se yon moun, ou pa bèt, men ou pa kretyen. E pou n kontinye ak lòt kalite erè moun konn fè nan pale nan legliz, nou pral manyen pleonas.
Bòs Boaz, m espere eksplikasyon pastè Roldy sot ba ou a ou konprann li, ou byen sezi l. Paske nou renmen ou, nou pa la pou n twouble ou. Menm jan Bondye renmen ou, li vle pou resevwa Jezi nan kè ou kòm Sovè ou. Ebyen, se poutèt sa mwen fè vizit la legliz la jodia. Se pou m kapab tou pran Jezi. Oh amen amen mes chè ami gwo bagay sa nou ta dwe banw pi gwo aplodisman amen mèsi mèsi mèsi bòs boaz avanse devan poun priye pou ou e nou menm legliz la kanpe sou pye nou poun fè priyè a amen amen. Bon nou pa ta ka avanse dèyè. E nou pa ta ka kanpe sou figi nou, ni sou tèt nou. Mwen swete yon jou nou pa rive di kanpe debou sou pye nou. Soti nan laten pleonas mous, nan grèk pleonas mos ki sinifi eksè, yon pleonas se yon mo oubyen yon ekspresyon ke yo repete alòske yo fèk sot di l. Konsa zanmi m yo, pa di An nou kanpe sou pye n, men di pito An nou kanpe oubyen mete n debou. Pa di Monte anlè, men pito Monte oubyen ale anlè. Pa di Desann anba, men Desann oubyen ale anba. Pa di Tounen dèyè, ni fè bak dèyè, men di pito Tounen oubyen fè bak. Pa di avanse devan, men pito avanse oubyen pase devan. Pa di non pli an nou rechante ankò, men di pito an nou rechante oubyen an nou chante ankò.
Boss Boaz, apati jodi a, ou se frè Boaz. M swete ou rete anba pwoteksyon divin Bondye. Oh amen amen Bondye beni ou byenvini Bondye beniw sèvitè.
Amen amen Sèl ti pwoblèm ki gen la a, sè Noa, lemo diven o maskilen, divin o feminen, se yon adjektif derive de Dye. Donk, sa ki diven oubyen divin, se sa ki gen rapò ak Bondye. Menm jan lè w ap chante pou di, Divine parole, brise toute idole, Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Donk, divine parole vle di pawòl ki soti nan Bondye. Konsa, divine, nan pwoteksyon divin, se yon adjektif, epitèt, ki fè pwoteksyon divin se yon pwoteksyon ki soti nan Bondye. Enben, èske nan ka sa a m ka di pwoteksyon divin Bondye? Pleonasm. Se swa ou di pwoteksyon Bondye, Ou byen ou di, Pwoteksyon divin.
Mèt Rosimy, Le Reverend Pasteur Rondy Telasco nous a appris plein de choses aujourd'hui.
Mwen, map priye pou Bondye kontinye l revele l dè sekrè kache. Mèsi anpil sè Noa. Men banm fè yon dènye ti koreksyon si w pèmèt mwen souple. Jan nou te wè deja, mo revele a vle di devwale. Wete yon vwal, se fè w konnen sa w pa t konnen. Donk, se nòmal pou di yon moun revele w sa ki sekrè oubyen devwale w sa ki te kache. Men sa ki sekrè se bagay ki kache. Donk di sekrè kache, se di twòp bagay, se yon repetisyon grav. Ankò, se yon pleonasm. Pou fini, Mèt Osime, mwen felisite ou paske ou te dakò koreksyon yo. Mwen sèten w ap vin yon gran lidè. M dakò sa wi pastè Telasco. Pa gen sousi. Mèsi. Mezanmi, se te yon plezi pou n te sèvi w, pou te ede w korije kèk erè langaj nan legliz. Mwen espere ou te edifye.